What up gang? Yo yo yo sa kap fèt sa kap fèt. Chila gen kòl li fèm li. Sak gen menm sa kap bay nou back wi la. Nou back nou pral fè yon bèl emisyon menn. Pote yon ti vibe pou fanatik Soso pote la menm. Nou tounen a Zozo.
Tout zo nèt kap mennen sou rezo a e nou gen Kodak. Apre Didi t pa zo e lòt zo.
Nou gen Kodak nou gen Kay Senat. Nou gen Kay Senat misye gen yon lòt ti jwèl vin avèl yon brezilyen. Tankou Rey.
Yeah, menm jan avè, yeah, misye pran misye o Brezil. Bon, sa m pa konprann nan bagay sa a menn, kòman misye te o Brezil li fè vin Ozetazini menn? Se yon pouvwa Kay Sinat genyen l fè misye jwenn viza l. Pandan imigrasyon Trump ap rale nèg met nèg deyò. Oh, nèg la gen pil pouvwa menn. Misye rantre san anglè menn. Eh, ou menm ou pa konn se pa li k fè Rey gen viza kòm tou, Rey gentan sipèsta yo pa ka ba. Wi sipèsta l gen kòb. E ozetazini e konsa l ye menn. Se yon peyi yon kapitalis yo ye menn. Depi ki kòb w ap fè patnè w ap peye taks. Se pa yon pwoblèm avè w non. Alèz alèz alèz.
Bat gentan konprann ke misye pran ti piti sa sot o Brezil epi l gentan rantre avè l. Misye pami nèg sa yo la menn. Misye poko te kon bagay menm. Bon misye elit wi m bon e se reyaksyon l ye misye pa vreman pale anglè se ou konprann Yon ti reyaksyon lan fa nèg yo. Misye grangou menn misye nan sans li grangou a menn misye misye ap fè reyaksyon menn pa pale anglè l la l pa kite l yon feblès pou li li Alèz alèz li alèz. itilize l sa moutre w ke nèg la grangou l vle li vle Li rantre vle. nan gèm nan. Enben enben tou nen li pral tounen yon relato menn apre yon 6 mwa la menn. Kotel pami nèg sa yo la yap pale tout tete la li pral aprann. Oh li pral aprann e.
Nan yon 6 mwa 1 an la menn. Lè Ray pull up li di what the bruh.
Li pral kòmanse di betiz nan matnè. Yeah li pral di betiz rèd.
Yeah yap asepte yo antuka e sa mwen renmen. So nan pull up la nou pral fon ti reyaksyon pou nou wè e. Alèz kòman nèg yo tap vibe a mesye. Kòman nèg yo tap vibe avè te. Ki ki to to tota. Tota yeah yeah.
Sa nou brezilyen vre tota misye rele. Tota yeah. So. Ou prè? Alèz nou al ba yon ti tradiksyon, yon ti reyaksyon fanatik yo. Man, you already know, let's go man.
Yo, hold up bro, hold up, tale, tale frèm, tale, pran chèz, pran chèz m kontre, bon wè jan m to ta, wè to ta. E an akò a ba Total pa brase nèg. Teke si Total bay Total chèz. Teke si Total. Teke si.
Linèt Total nan je l. Li byen serye wi. Mwen tèl di l.
Total wè limyè. Blackout fini. Ba mwen jè.
Wè Total. Total kontan. E sa pa reyaksyon non. E Total kontan. Sa y bay tout bon la.
Total kontan. Gad figi Total.

Ey Tota li
kraze kas kay Senat menn I'm sorry
Eskize m bro I'm sorry bro Misye gen angle l ka di I'm sorry I'm sorry Ou konn I'm sorry a I'm sorry a se prensipal Ameriken m ka di w ke Ou ka di, je suis désolé. Yeah, yeah, yeah, je suis désolé, je suis désolé. Nèg la met pa désolé. Eskize.
Ou kon mwen nèg yo chanje l kounye. Eske chanje yo chanje l ou byen son lòt e state ki vin avèl. My bad. Non, sa e lage, a e nèg. Sa e nèg lage?
Koman di my bad? Yeah, my bad. Yo, my bad, bro.
My bad, bro. Sa e lage?
E lage.
Ameriken an bon ameriken an wap tande sa yo I'm sorry I'm sorry Kòm si I'm sorry a gentan nan prent djòl nèg la pou l di Pou l di Sa vle di e sa t vin moutre ke s on bagay ki pa reyèl s on bagay ki fake Ou rele nèg la ou dwe l 100 dola ou di yo men m gen pitit mwen m pa gen daypè m pa gen bagay manje m ba li Li di yo I'm sorry Men fò si w pa peye Nap koupe l. Kom si son bagay ki pwogram anndan moun nan pou l di l men. Yeah, yeah, yeah, yeah.
Gen nèg a di w I'm sorry. Pafwa m konn di yo men nou konnen w pa sorry. Poukisa w di m sorry men? Wap fè m, wap fè m fache men. Nèg ap fè sa pou l, pou l, pou l, pou l, pou l kalme w. Son bagay ki pwogram anndan nèg la pou l di w I'm sorry men. Kaka sa men. Hey, gade.
Son y ale men. Let's go, let's go. Let's go men.

Non misye gade pi jèn ke Ray men.
Chinwa sa yo yon lòt vizaj men. An bon, figi mm-hmm. plat bagay ou pa vreman ka we. Men misye, misye san blot si nou san. Misye kage 17-18 an alèz. Non? Li posib. Misye jèn.

Kèt bout kaka al pase la
menm. Nan fè vye tenten anndan yo konnen bon se e nèg kap met dife kote wèl ye la.
Met misye deyò nan zòn nan. Always dey tell em right your lawyer is crazy. Wa lawyer is crazy.
Bro. This is hard ok ok hold on Ray knew some English when he first got here but yo ass don't know

Yo to ta sim di yo guess for you da men si fè nou wou la mse sim di ou led kan kou fout bout kan kou fok bout da kaka ou pa menm konpren sa m di a
wou an speak english oh ma kè wou an wou an lè li yo wou an ka fè di sim di ou led kan kou fout bout da e pou pa konon mè dous ou ou ou Kòman ou di danm? Ou sòt pase piman pèsi. Ou pap konprann mwen non. Tout ta di yeah, I speak English. Wi, mwen pale angle. Yeah!
Gag da e di. Epi li ri tou.
Hey, shit. Yes. Yes. Tout ta speak English. Li serye, men.
Serye, hotne. Hey, Kassy dat son vòlè li ye, men. Ou sa t pase men W fo kay senat men Alèz alèz You know why Ou konn poukisa men Pase nan bagay stream sa a men Misye chache nèg ki ka fè l pase byen Sa e bon komedyen la bro Li pa yon nèg ki pa konn yon mèd men pou l pase sou li men Pou l pase sou a mouche Waw bro. Ale anpil moun ak gade a ta renmen. Ap met limyè sou li menn.
Kè misye kontan. E pou sal pran to ta menm. Oh my bad.
Oh my bad. Ok. So how you feel to be in America? Yeah.
Hey yo Tota how you feel to be in America? Kòman w santi w ke ou la avèm nan Amerik la, nan usa a?

He got a, he got a no dumb cuz e di yo e tout ta foto ta ta konprann lè w di l dumb ou li li pa li sòt pa son piman pèsi tout ta pa konn anyen menm menn menm menm yo the chat going crazy.

Se kòm si tout ta di, mwen menm m pap tounen nan vi sa a. Tout a sèmante l pap fon pa l, l ap ret la a. M ap tounen nan vi m, bwal vant dlo la a. A monchè, m ap bay kay Senat reyaksyon sa a. Mwen tout a, tout a pa msye konnen menn. A monchè. Mwen tout, hey tout a. A good, yeah yeah, say, say, say bitch. Say bitch?
Non, bitch.

M panse w pa ta pri wi. Ou wont konpresyon sa Miss Vibe misye t ap bay la. Ya misye, kay se la li ap di yo, lè m te rankontre avè w, when me and you meet in Brazil, mwen m avè w lè nou te rankontre, me and you. So, tout taki pa ka di, di when you, me and you meet. Meet, meet ki reprezante, ou konprann, De vyann ansanm. Alèz alèz. So e sa vin fè li bay la se pa mit, mit se rankontre. Ou konprann jan l di l la se kòm si e de mit k ap fwape m ka di w e de boul gen nèg yo. E sa vin fè l entè. M Breziw, Breziw, yeah, yeah. Li tounen li vin te mit nan Brezil. Yeah. Me for first time, first time, first time, yeah. Like me. E nou te rankontre premye fwa nan Brezil. To meet for the first time.

Epi nou pran foto ansanm apre we go straight to the club apre n ale nan disko ou konprann nan club la.